Mèt Claude Digaslan, byenveni a lemisyon maten an, kòman nou ye? Ben, m ap salye w Louko, m ap salye Jozye, m ap salye Pè Patrick a tout. E, bon se kanmenm domaj ke pou m aksepte fè tout sakrifis sa pou Jovenel Moise, epi pou l ta konprann ke pou l ap fè non m, pou l ap sal non m, pou l ap fasilite pou y ap sal non m. E, men m ap di pou prezidan. Ou wè m pale de Jovenel Moïse, kounye a m ap pale de prezidan an. M kwè ke prezidan an gen ase de respè pou sitwayen l yo, pou ke li anpeche menm moun ki bò kote l ap fè veyikile de bagay ki pou ta sal pwòp sitwayen ki vote l yo, pwòp sitwayen k aksepte tout sakrifis pou kolabore avè l e pou te pèmèt li yon lòt imaj nan sosyete a e pèmèt ke l pote konfyans ke yo pa gen nan li menm nan. Se domaj. men se mwen kap viv sa pou kont mwen jounen jodi an map viv tout map viv tout ak fanmim tout sak pase mpa gen pwoblèm mpa mande moun gen senpati pou mwen mpa mande moun pran pitye pou mwen se mwen ki ta anmède kòm se mwen ki tal foure kòm kote mtal fourel la mwen rann mwen kont ke kote mtal foure kòm nan pa bon pou mwen mwen kontre avèk Gabriel Fortuné 2 semèn de sa mdil map demisyone Gabriel dim Pa fè sa ok pa fè sa e kontinye batay la jiskobou jiskaske jou revokasyon m nan se yon somasyon ke ULCC prepare li pa prepare l pou yon sèl moun nan kad batay ke n ap fè pou deklarasyon patrimwàn ULCC te mande ke jisko 31 janvye pou tout moun fè deklarasyon patrimwàn yo. E an menm tan tou ULCC al revize lè deklarasyon de patrimwàn. E lalwa di ULCC egzakteman sa pou l fè. E pa mwen k prepare yo, se ULCC k prepare yo. Men pral avèk non m ladan yo, paske se mwen k reprezante ULCC. Epi ladan, gen plizyè somasyon k ale, gen youn k al jwenn. e Palè Nasyonal, Mesye Libéris. Epi Mesye Libéris deside l revoke m de zè dtan aprè paske l resevwa fo enfomasyon. A bon? Se pa yon sekrè pou pèsonn. Wi, e sa nouvèl la ye. Alò se sa, se sa k revokasyon pa w la? Revokasyon pa m nan se sa l ye. Ok.
E si w ap gade yon pakèt twit k ap fèt, Mesye Libéris fè twit li tou, li eksplike poukisa k fè yo te voye somasyon an ba li. Donk. E se sa enfòmasyon revokasyon Claudy Gassant an ye. Ok. Donk se yon somasyon ke w voye bay Libérus nan Palè Nasyonal. Egzakteman.
Mwen e pa li sèlman non. Yo voye l ba yon pakèt ofisyèl Leta. Men USCC se sou Leta, se sou anplwaye Leta, se sou ofisyèl Leta, se sou sa USCC ap ankete. Sa se pou pwoblèm yo gen pèsonèl avèk yon moun. Men m regrèt ke m oblije di sa sou lèzot, men m p ap dakò tou pou matrakay sa yo ap fèt. Enben.
60 mil dola pa ka fè Claudy Gassant pran tan. Claudy Gassant pa gen pwoblèm sa. Nou pa rich, men se mèt yon dola, yon dola pa fè nou pran tan. Milyon pa fè nou pran tan. Nou travay pou sa, pou n fè respè nou, pou ke n genyen, pou n kenbe entegrite nou jiska jounen jodi a. Trè byen. Ok, sa se premye bagay ke map di, e dezyèm bagay ke map di, e m tande gon afè de 60 mil dola kap pale. Ok, an nou rete sou sa mèt Claude Ti Gason. Ekzakteman, se sa ki la vo. M tande gon afè de 60 mil dola kap pale. On sèten de Jimmy Pierre kal pale yè swa. Tande, tande, Claude Ti Gason pa okouran de bagay konsa youn. Dezyèmman, pa gen okenn kote ki di ke yo te pwopoze Gassant 15 mil, 60 mil dola, yo t ap fè kòb pou Gassant 60 mil dola. Yè swa, lè m tande afè bagay 60 mil dola sou Guerrier, mwen rele Jimmy, mwen di Jimmy, Jimmy se zanmi mesye yo, Jimmy te kliyan Walter T. Epòk, mwen rele Jimmy m di l, ki bagay 60 mil dola sa? Li voye konvèsasyon ban mwen. Nan konvèsasyon an. ke m voye ban nou la tou ke yo te voye ban mwen an. Konvèsasyon an, Alcantara di misye, dayè menm si m bezwen fè yon aksyon kont Alcantara m pa kapab paske l pa met non m ladan l.
M pa ka fè ankenn aksyon kont li. Li di misye mande 60 mil dola, n ap ba li 20 mil. Jimmy Joseph reponn li yon reply avèk 60 mil dola. Kiyès ki mande 60 mil dola? Men, si se yon moun k ap negosye avè w, li t ap mande w kòb pou moun, li pa t ap mande w ki moun ki mete 30 mil dola. Trè kòrèk.
Sa di pa gen okenn rapò. Se ou menm ki di betiz ou, epi lòt la mande w kiyès ki mande 60 mil dola a. Epi Jimmy, Kerby Alcantara reponn, l ap pale ak avoka l yo la. Bon, mezanmi, gade konvèsasyon an. Gade konvèzasyon an byen. Di kiyès ki mande, kiyès ki pale de kòb, se Kèbi ki pale grimas li pou kont li. Epi Jimmy mande l kiyès ki mande l men si l ta negosye pou mwen. Men sa se derespektan. Men de tout fason m ap di pou tout moun ki bezwen konnen èske Kèbi Alcantara oubyen Kèbi Alcant m pa konnen te rankontre avè m. Mwen menm mwen gen mwen nan yon otèl.

Ou ta vokal? Se te kliyan m. Trè byen. Ok.
M pa janm konnen ke moun sa yo te byen. E son Kounye a, Jimmy rele m, li di m ke li nan otèl la. Epi m di, a bon? Epi lè m al kote l, li di m, a, e, monchè, gon nèg ke w ap pousuiv la, nan bay UNTC a, misye se bon zanmi l li ye, misye pè, misye di ke li gen enfòmasyon ke. Li ka ba ou men li paka ba ou yo nan pwosè vèbal. Enben.
M di misye, monchè nèg la vin nan ULCC li vin pale. Men map di pou tout moun, ULCC kapab itilize tout pwosede pou l mennen ankèt, tout pwosede pou l jwenn enfòmasyon. Enben.
E se bon bagay te fèt nan chanm m chita bò pisin nan, m di misye bon, e mwen menm si misye vini li pa gen anyen pou l di. M pa wè pou kisa pou l vin la e si l gon bagay pou l di ke l al nan ULCC. Misye vini avèk nèg la. Li chita bò pisinn nan devan tout moun tout moun te wè l. M pa pral di sa l te di m paske li gen dè enfòmasyon ke l te kominike nou. Donk li vini avèk moun nan? Li vini avèk moun nan. Bò pisinn nan? Se lè sa m wè l. Ok.
Epi misye kòmanse pale, m di mèt la banm dlo. Sa w ap di m yo la se bagay ke m konnen. Donk si se enfòmasyon ke w ap bay, epi enfòmasyon yo se bagay yo ka itilize, ou pral di yo devan anketè ULCC. Ok. Misye di m non e ke l bezwen pwoteksyon. Li bezwen pwoteksyon. E se domaj ke m oblije rantre vin eksplike sa paske nan kad travay ULCC. Yon temwen ki ap ba w dezenfòmasyon, ou kapab pwoteje l. Kòrèk.
Ok.
M mande, m mande, m mande popilasyon an ekskiz pou sa, pou ke yo pa di ke se mwen menm k ap divilge bagay ulcc, men sa l te enpòtan ke m entèvni. Non, men, men, l enpòtan, paske, ekoute, donk, nan faz dosye sa ye la, se sa k fè talè a nou di ke.

Mesye li bezwen e proteksyon poul ka pale bagay sa. M di misye bon jiska prezan m pa wè sa wap dim yo la. M poko janm tande w dim anyen la. Men tout sa wap di yo de bagay ke nou menm nou okouran deja. Donk kelkeswa sa w vle dim m pap ka pran l nan men w la. Ou pral nan ULCC. wap di yo. Si w konnen w pa ka di yo nan yon pwosè vèbal, ou pa bezwen di yo. Eben.
Paske m pa gen okenn pwoteksyon ke nou ka ba ou, vu sitiyasyon an jan l ye, se pa ou menm ki te vin denonse yon bagay, se uscg kap ankete sou li. Men pa kont, si w estime ke vi w an danje, paske li mete pale ke vi l ki an danje. M di si w estime ke vi w an danje, sa se yon lòt koze. Men si kounye a menm se wonyon wap wonyon la wap ban nou bagbag sa pa enteresem. Epi m di misye bon mèt la ou pa di m anyen la ou di m vi w an danje men ou pa ka montre m kijan vi w an danje paske pa gen ankenn anyen wap di m. Donk tout sa pou ta di m nou konn ULCC konnen yo deja. Monchè vin nan ULCC si w gen bagay pou w di wa di l. Bagay la pase egzakteman konsa. Nan demen misye mande pou l vin m di non. Ou pral nan ULCC pou al di sa w pral di a, m pa bezwen tande anyen ankò. Se pa ankenn enfòmasyon ke w ap bay vrèman, se pa vi w ki an danje vrèman. Ou pa gen ankenn rankont ke w ap vin fè avè m. Nan demen, misye vin nan ULCC. Li mande ankò pou l pale avè m ankò. M di misye ban m di w, si se yon jwèt w ap fè, m p ap rantre ladan l avè w.
Si w gen yon bagay pou di, Pou y al di l nan pwosè vèbal la. Kòrèk. Klè. Dayè misye pa gen anyen l te di vrèman, li pa gen anyen l te di nan pwosè vèbal la. Otomatikman m gen tan konprann ke gon jwèt k ap jwe. Mwen di misye se nan pwosè vèbal la w pral di l paske ou pa gen, si ou te an danje vrèman, e pa konsa sa t ap pase. Men an reyalite ou pa gen okenn vi an danje, donk nou menm nou p ap antre nan jwèt sa avè w, ou pral pale nan pwosè vèbal la. Trè byen.
ULCC mennen ankèt li a tou lè nivo, ke se swa Sen Domeng, ke se swa an Ayiti, pou l fè ankèt li. Pa gen anyen sa gen pou wè avèk kesyon kòb ou kwakseswa. A pati de ki moman ke konviksyon fèt ou wè ke fòk ou arete, anfèt, Kerby Alcante? Non, m pa pral, m pa vle antre nan chema sa. Ah dakò. Men m ka di w, m ka di w, m pa vle antre nan chema sa paske talè nèg pral di m ap divilge dat, m pa t menm gen dwa fè sa m ap fè a la. Trè byen, trè byen. Men pou ke tout moun tande, tande byen, pou ke tout moun ka tande. Dezyèm bagay, m pale avèk yon jounalis, m pa pral tounen sou li, lonmen non, etsetera, pou li pa. Trè byen, trè byen.
Jounalis la di m, al tande yon voice k ap sikile, ladan l yo di yo ba w kòb.

Se pa vwa pam. Se pa vwa pam. Se pa, pa gen non m ki site e m pa t la tou, m pa t anpeche moun pale e m pa tande anyen de konpwometan ki di. E menm mesaj li nan mou lan tou, w ap wè ke pa gen non m ki site ladan l e Diri Jozèf pa di misye anyen de konpwometan. Okontrè, lè misye di bagay, Diri Jozèf di l, Kilès ki mande w kòb sa a? E mwen menm, dirèkteman m pa gen okenn rapò, ni nan telefòn, ni bagay, avèk moun yo rele Kèbi Alkantara a. Kounye a, pou m fini, pou m di. Pou m fini pou m di yon grenn bagay, depi yon moun kwè nan sa l ap di a, depi yon moun gen konviksyon nan sa l ap di a, premyèman l pral nan tribinal pou l al fè l, men m tou anonse tou, tout moun ou wè k ap site non m yo, Mwen mande yon jij lepè pou fè yon konsta de tout bagay sa yo, mwen pèsonèlman m ap depoze yon plent pou moun sa yo. Demen. Paske se pa chita ap ranse sou rezo sosyo, se pa chita ap ranse sou nonm, men se pou w kapab al nan tribinal pou al pwouve sa. Se pou al pwouve l. M envite tout moun k ap di l yo, brèf m tou envite yo pote yon plent, e si yo pa ka pote plent lan m tou anonse ke mwen menm m ap pote plent lan. M ap pote yon plent e se si dè lasemenn pwochèn m ap pote yon plent kont X pou yo detèmine bagay sa a. Pase sa se vrèman, vrèman derespektan. Se kòm si m ta di w e kòm kòm nèg yo sal w al rantre nan dlo sal donk se nòmal pou w soti a kò plen labou. Se nòmal pou w soti a kò plen labou. Donk. Map reprann pou tout moun. Kesyon revokasyon sa soti mwen de 2 zè de tan aprè ke yon isye ULCC al sinifye Mesye Renald Libérus yon somasyon de ULCC. nan kad batay ke nou tap mennen tèt ULCC pou tout moun fè deklarasyon patrimwàn yo. E jounen jodi a m envite mesye liberis tou al pote yon plent pou Claudy Gassant nan tribinal. E si prezidan, bon m pap pale de prezidan paske pa rapò a respè m gen pou prezidan peyi m, men si Jovenel Moïse estime ke Claudy Gassant gen yon bagay pou l fè ni de prè, ni de lwen, e m ap pote plent nan òganizasyon entènasyonal yo, m ap pote plent nan sektè dwazimen an tou, pou y al mennen ankèt, pou ke bagay sa a pa janm fèt nan peyi an ankò. Nou pa ka ap sal moun. Li pa bon. Nou pa ka ap sal moun nan eta sa a. Li pa kapab. Bon, tout moun, al pote plent. Mwen m ap pote. Kounye a, m tande gen yon kesyon de Klodi Gasan al Sendomeng, l al rankontre ak Dimitri Vòb. Wi, gen pawòl sa k ap pale. M ap redi l ankò, sa a se Prezidan Jovenel Moïse ki di m li le 8 janvye. M di Prezidan Jovenel Moïse, Ekoute, moun ou gen devan w la ou gen dwa pa konnen l. Men si se moun k ap plen tèt ou, tou di yo ke Klodi Gasan pa moun sa a. Donk, m pa sanble avè yo. Se vre ke kote m ta rantre a m pa t dwe rantre, men m panse gen yon moun m te ka ede. Men m pa rive fè l, men an menm tan tou m ap di tout moun m pa rive tou kite moun antre m nan fatra. Vi pitit mwen an danje, vi madanm mwen an danje, vi m an danje. Tout nèg ap fè m menas. ke l te depite pwofàn, ke l te senatè ou senatè, ke l te nenpòt ki a, Edmond Bocchit, tout moun, ke l te Kirby Alcante, ke l te nèg palè nasyonal, vi pitit mwen a vin nan men yo, men mwen menm m ap di yo, yo mèt tiye fanmi m, yo mèt tiye m, monchè, pa gen moun ki vin sou tè a pou te viv lontan. Men mwen menm pou peyi Dayiti, sa m ap fè a m ap toujou fè l e pa gen nèg ki gen twòp nan men m. Kounya ou mèt pase tanw pou mwen tounen sou Dimitri Vorb, mwen pa janm pale ak Dimitri Vorb pandan ke Rodrigue Assange li menm li nan ULCC. E si yo vle Renois fè relve telefòn mwen se pa chita ap pale pou yon grenn telefòn 38 60 90 00 ya al fè relve a ya gadel ya wè konbyen fwa par ane ke Rodrigue Assange pale ak Dimitri Vorb yap pale a. E m gen dwa pou m ta pale avèl kòm direktè ULCC. kòm moun k ap mennen ankèt, lalwa sou USPC a ba w posiblite pou itilize tout pwosede pou ke ou reyalize ankèt ou. E kòm se yon moun ki sou ankèt, pa t ap gen okenn pwoblèm tou, kòm m wè se sa yo vin fè konprann, pou m ta pale avè l. Men m ap di jamè. Bat Sendomeng rantre l nan kontre a Dimitri Vob, e jan Palè Nasyonal ap fè konprann li an, jan Palè Nasyonal fè konprann ke Dimitri Vob te antre an Ayiti. di m te rankontre avè l non. M ap di tou, menm yo menm nan, yo fè yon vye dokiman ki vin jwenn nou nan ULCC k pou di yo pa vin ankete sou dosye nou pa pou n pa ankete sou dosye. Ok, bon, m pa bezwen rantre nan lòt detay yo, nou konnen sa nou pase, nou gen tout kote. Donk. Pandan yo di ou pou ankete sou li an, men an menm tan tou y ap di ou tou ou pa ankete sou li paske ou gen enterè. Nou di ke pou an se ki konsèn dosye sa a, nou menm 7 semèn nou fè nan ULCC a, nou envite tout moun al nan tribinal la al pote plent, ebyen nou prè nou menm. Wa di m sa w jwenn, na fè tout moun konnen. Men tou sispann bagay sa a. Si nou pa ka fè sa nan tribinal, rezo sosyo a kite l. Paske m wè, mwen gen yon matrakaj k ap fèt. E m regrèt gen de jounalis ke moun tande anpil nan peyi a, amize yo ap fè ti jwèt sa. M gen anpil respè pou yo, m ka konprann ke yo manipile, men Claudy Gason pa gen pwoblèm sa. Tanpri souple, m te vle fè pwen sa pou tout moun. Trè byen.
Pou tout moun.
Men fòk Ayisyen sispann, pa tout Ayisyen non, yon seri de Ayisyen, sispann lè yon moun ap fè efò. Li trè difisil wi pou w fè efò pou w kenbe tèt ou. Li trè difisil pou w fè efò pou w pa nan koripsyon. Paske fon peyi gangrene pa lakoripsyon. Men lòske w jwenn yon moun k ap fè efò a, pa dekouraje l, pa ban m anvi pou m antre ladan l tou. Paske l ta ka pi fasilman viv ladan l. Petèt ke konsyans pa m pa t ap pèmèt mwen viv byen ladan l. Mèsi.